Etidyan Jeng Akademi. Jodi an mwen vin moutre nou kòman ke nou ka antre nan Google Classroom Jeng Akademi an, kòman ke nou ka itilize Classroom nan pou nou aprann enfòmatik ansanm avèk. La, pratikman nou sou gwoup Jeng Akademi an ki gen anviwon 83 etidyan. Nou remèsye chak etidyan sa yo ki fè pati de gwoup Djeng Akademi an. Sonje, gwoup WhatsApp la pa kou enfòmatik la, li pa klas enfòmatik la. Se poutèt sa ke nou kreye Classroom lan pou nou. Lè n antre sou link sa, otomatikman n antre sou li, li di w ke pou inirse, pou antre pa nan espanyòl, pou gen aksè ansanm avèk kou an. Ou klike sou Unir se, si paw la sou e fransè li ka make antre ou byen sesi. Li banm se progre un error se paske mwen deja sou li deja. A vle di m paka antre. Ademas se mwen menm ki se administratè lan. Ann pran egzanp an di ke nap antre sou sa. M espere ke m pa sou sa deja. Ja m antre sou li. M antre sou kont sa. Sa se fòma telefòn ki diferan de fòma konpotadò l. Premye link sa a nou wè ki make novedades ki se la. Nan pa nou an nou ka wè l make nouvote an franse. Se konsa ke kou enfòmatik la reprezante. W ap wè l la. La se tout klas ke mwen genyen sou Classroom nou. Men n ap toujou ti aske pou nou rete sou enfòmatik la. Sitou si nou pa gen lòt kou ke nou ap aprann anliy. Mwen m gen lòt kou ke m ap aprann anliy. Sou novedades la. Se anba a goch. Si w bezwen wè sa ki te la avan, w ap desann anba nèt. Depi 21 jwen, kou enfòmatik la egziste sou Classroom nan. Depi 21 jwen. Donk, nan ap wè ke 21 jwen, mwen te publiye yon premye imaj ki di ke nou swete byenveni ak etidyan sesyon ap ouvri an out. Sa a se imaj ke m te voye. Dakò? imaj ke m te voye an ki pale de enfòmatik metrize pa machin. De 21 out a jodi an, gen plizyè lòt imaj ki pataje sou Google Classroom, de menm gen plizyè lòt link, plizyè lòt klas ki pataje sou Google Classroom. Talè a la 8 è 50 la m fèt pataje sa ki son devwa ke moun yo ap fè. Sa ki enpòtan se Trabajo en Clase. Men avan nou an nan Trabajo de Clase an, nou ka ale nan Personas oubyen pa nou an ap make Etidyan ki pral ba w posiblite a wè tout etidyan ki anndan liy Google Classroom nan deja. Pou le moman nou genyen anviwon 15 ou 17 etidyan ki nan Google Classroom nan deja.

E mwen gen moun ki fèt sou tè Repiblik Dominikèn ki plis pale espanyòl ki pa vrèman ka li an kreyòl oubyen an franse. Lè nou ale nan Módulo Uno an, li ba ou tout sa yo, Importance de Informatik, en Programasyon, Définition Informatique et Utilisation de la Souris, Disposition du Clavier. Sa se tout sa ki nan Modul 1 an. E gen lòt bagay k ap vin nan Modul 1 an. Paske nou fèl ni presential ni online. E gen bagay ke ou pa wè la, se paske ou poko peye pou aksè avèk dezyèm modul lan. Otomatikman ou pral gen ak ou peye, nap baw aksè ansanm avèk dezyèm modul lan. Son bagay ki vrèman sofistike. Ou pa bezwen konnen ke ou menm ou peye, ou wè ke kou an gen 19 moun, 20 moun pou di ke oh wap peye pou yon kou ke lòt moun gen aksè avèl gratis. Non. Tout moun pa gen menm aksè, paske tout moun pa peye e menm lè. Se lè w peye, nan mwa w peye an ou gon aksè. An n ale mi rapid. Nan enpòtans de enfòmatik, dakò? Ou wè la l make enpòtans de enfòmatik an fransè, anba a l make importancia de informática an espanyòl. Ou jwenn yon link. Lè nou jwenn bagay la make archivo adjuntos oubyen l ap make achiv ajoute, se yon link li ye. Lè w ko klike sou li, otomatikman l ap voye w sou YouTube. Dako? Li bon sou yo tou? Ok. Paske kont mwen an ap kou an, mwen mete l sou YouTube tou. Li pa sèlman sou Classroom. Se de menm mwen te ka fè videyo a, m voye videyo a sou yon lòt sit, Ke se swa sou drive mwen, ke se swa sou cloud mwen, sou nenpòt lòt bagay pam. Menm metel sou youtube se pou pèmèt chanèl youtube mwen avanse tou pou plis moun ka konn kou enfòmatik. La nou gentan gen 219 etidyan ki viv deja. Dakò? 219 etidyan ki viv deja. Sa se pou kote teknoloji ap avanse. Nou ki diyo nou pral pale de enpòtans enfòmatik la genyen. Dezyèmman. Sa se premye kou ki nan kou enfòmatik li ki se premye a, premye fòmasyon ke nou fè. Dakò? La nou jwenn dezyèm nan ki se pwogramasyon an. Ladann ou jwenn yon achivo ki ajoute. Achivo a ki sa ke li ye ankò? Li ka yon dokiman. Nou jwenn dokiman an, sonje ke m toujou di,

Nou ba w kou chak jedi sou apèl Google Meet pou w ka entèraji ansanm avèk nou an dirèk. La a se yon lòt twazyèm kou ki se definisyon enfòmatik e konpozan. Ou jwenn yon deskripsyon, an fransè e an espanyòl, ou jwenn premyèman yon adjouto ki se yon dokiman. Dakò? An nou ale, dokiman sa a enpe lou paske se sou Microsoft li ye. Ou jwenn yon dokiman, men li. Dakò? Mwen mete nan fòma blan pou ka wèl. Chapit Entwodiksyon de Enfòmatik, sa se liv pa m menm m ekri. Ki gen imaj, ki se si, ki se lòt bò, ki nòmal. Dakò? W ap jwenn li an fransè, w ap jwenn li an espanyòl. Epi nou jwenn 2 kou ki ajoute. Premyèman nou jwenn premye kou sa, ki se definisyon enfòmatik, n ap jwenn li sou sa a. Etidyan Jing Academy. Dakò? Nenpòt kote ke.
Nou gen 116 moun ki deja gade l. 116 moun ki deja gade l. Ki se definisyon enfòmatik, ki dire 24 minit. E nou gen dezyèm kou sa a ki se kisa yon òdinatè ye.
Bonjou bonjou tout etidyan. Nou gen 99 moun ki deja gade l ki dire 13 minit la nou bay kisa òdinatè ye konbyen bagay ki egziste etc. Dakò donk la se moun ki ekri dakò ok donk li enpòtan ensi t suit utilisation de la souris nou jwenn deskripsyon an Nou jwenn dokiman an, epi nou jwenn videyo an ki se kod lan. Disposition du clavier an, menm bagay la, nou jwenn dokiman an, epi nou jwenn kod lan. Se konsa li ye pou tout lòt modul yo, pou tout lòt kou, pou tout lòt e, e, e, e fòmasyon ke nou ap fè anndan enfòmatik. Nan Novedades lan se tout ti nouvote ke nou bezwen ajoute, nou bezwen ba ou, nou klike nan Novedades lan pou ka wè kòman ke ou menm ou ka aprann e oubyen kisa ke nou vle di ansanm avèk ou etid sa. E gen bagay ke nou pataje, ann pran egzanp si map chanje klavye, si map chanje kont, gen bagay ke nou pataje, nou pataje l espesyalman avèk yon etidyan, se la ke nou wèl la. La mwen patajel avèk tout etidyan, men si m te patajel ansanm avèk yon etidyan, gen posibilite pou m patajel ansanm avèk yon etidyan, oubyen avèk 2 etidyan, oubyen ak kantite de etidyan ki travay, ki peye. M panse ke nou fè video a trè esplikatif, yon fachon ke ou menm pou ka wè kòman ke ou ka entèraji oubyen aprann ansanm avèk nou sou Classroom. Se te yon plezi pou m te la ansanm avèk ou.